Yonn pa yonn, migran yo t ap desann bis la, nan bis sa ke yo fenk sot travèse Kolonbi ladan li. Se te yon vwayaj nou kapab deklare entèminab. Yo pase 36 è de tan nan machin pou yo soti nan yon fontyè ki kole ansanm avèk Kolonbi e Ekwatè pou yo rive nan yon zòn ki rele Nekokli. Nekokli sa se yon zòn ki tou pre fontyè Kolonbi. avèk Panama. Jan yo abiye ou pa menm bezwen etone. Ou pa menm bezwen panse ou gentan wè se moun k ap vwayaje. Yo gen sou yo gwo djakèt an kwi ansanm avèk anpil gwo djakèt sou yo nan yon zòn ki vrèman fè cho. Li fè 7 è nan maten e li gentan 30 degre sèlsiyis. Julio se non yonn nan Ayisyen ki nan vwayaj yo. Li gen 20 lòt Ayisyen ki ansanm avè l nan vwayaj la. L ap chèche yon ti kay kote pou yo kapab abrite yo. Bon, mwen lwe kay yo a 6 dola pou chak nuit. Se pi ba pri ke m te kapab fè l pou nou. Kote anlè a pou ke mwen kapab lwe. Konbyen nou ye? Nou 20? Wi, mwen gen yon kote pou 20 moun nan wi. Èske mwen kapab wè pyès yo? Pou yo kapab rive la, Julio repete wout sa ke dè milye de migran pase ladan l chak ane. Yo pran yon vòl ann Ayiti oubyen yo kapab soti Kiba, konsa tou yo kapab soti ann Afrik oubyen o dan lè peyi azyatik. E yo pral ateri nan peyi ann Amerik Latin nan kote yo pa mande yo viza pou yo kapab tranzite. Apre yo pral fè yon long mach pou yo kapab soti kote yo ye an pou yo kapab pase dan le nò e destine final yo se Etazini. Imigran sa a yo kwè ke yo rete yon jou pou yo kapab rive Etazini. Lè yap gade nan map la yo wè se yon zòn ki byen pre. Men yo pa genyen nan tèt yo, yo pa genyen yon ide ki di yo ki sak rete yo pou yo kapab afwonte avan yo rive. La route panamericaine li ini kontinan an de nò a sid. 25 mil 800 kilomèt de wout ki sèlman entèwonpi la nan Gòlf Urabá e nan Forè Darien. E pou yo kapab rive Panama, migran yo dwe travèse Gòlf la nan bato. E apre sa yo dwe mache prè de 6 a 7 jou avan yo rive kote yo prale. Yo kapab tiye yo nan forè a, yo panse yo genyen lajan. yo kapab tiye w. E kòm tout moun deja konnen l, pèsòn moun pa responsab pou pèsòn moun. Li kapab gen 25 mil moun ki nan wout la men ou menm sèl ki mouri epi pèsòn moun pa responsab. Avèk konpatriyòt li sa, ke yo menm yo se 2 kiben, yo gen yon sèten pè pou yo kapab afwonte sitiyasyon an. Li rete yo sèlman yon jou ankò pou yo kapab kòmanse atake forè sa ki rele Darien an. M ap travay nan yon mache, yon mache mwen kapab konsidere kòm yon mache ki trè chè, men sa w ap genyen ladan l lan, sa w ap touche ladan l lan, li pa yon bagay ki vrèman ka reponn ansanm avè bezwen w lan. Lè w al achte ansanm avè l, ou pa gen anyen ke w kapab achte an reyalite. Epi mwen vin deside imigre, menm jan ansanm avèk anpil Kiben ki fè sa, pou yo kapab al chèche yon vi ki meyè. Victor ansanm avèk zanmi l lan yo pa genyen yon goud. Jiskaprezan yo nan vwayaj la sou kont Bondye, ansanm avèk konpatriyòt ayisyen sa yo ki gen anpil imilite ki gade yo nan chanm kote yo lwe. Li rete kèlke zè pou ke yo kapab fè vrayaj entans sa. Sèlman sa yo kapab fè pou moman an la, se sèlman idrate yo epi repoze pou yo kapab pran chemen. Nan chalè ensipòtab sa ki twouve l nan vil Nekokli, dòmi pran yo. Epi, tan an vin parèt entèminab devan yo. Janbatis ansanm avèk Majori yo soti an Ayiti, yo pase pa Guyane. Apre sa, yo vin rantre Brezil. Yo gen Jozafa ki genyen twazan e tipitit sila ki apèn genyen si mwa nan men yo. Se ki jan ou wè vwayaj sa a? Ebyen, nou nan men Bondye. Bondye ki konnen tout difikilte nap pase nan peyi dayiti gen anpil pwoblèm e ou gen timoun pou peye lekòl pou achte manje epi nou pa genyen nou sòti pou ke nou kapab vin chèche lavi. Majori ansanm avèk tout pitit li ansanm avèk fanmi l lage tout bagay nan lafwa yo gen nan Bondye. Èske ou tande pale de tout difikilte ki gen nan vwayaj sa a, de tout danje ki gen? Li gen vòlè, li gen gwoup, li gen, li gen tout, tout bagay nan mond sa a. Kijan w panse fè vwayaj sa ansanm avèk timoun piti sa yo? Nou nan men Bondye, pou ke Bondye kapab pran swen nou, pwoteje nou. Se sèl li menm, se sèl li menm ki ka fè tout bagay. 3 mesye dam sa yo ki se Victor, Kenya ansanm avèk Josmel ki se 3 inik moun nan gwoup la ki se Kiben. Si m rive travèse, men m konnen ke mwen, mwen ap travèse l kanmenm. Mwen imajine pitit fi mwen an ki ap bò kote l. Tout sa ke mwen toujou ap panse, tout sa m toujou ap reve yo, mwen ap reyalize yo, achte kay mwen nan peyi Kiba, a manman, mwen prefere afwonte tout difikilte ki gen pou travèse nan forè an. paske sa pa ka konpare ansanm avèk sa m ap travèse nan peyi Kiba. Li gen yon bagay ki ini tout migran yo, grand majorite a pa konnen kiyès k ap kòmande nan forè a. Èske nou janm tande pale de clan du golfe? Le clan du golfe? Non, non, non, non, non, non, nou pa konnen. Èske nou konnen kisa clan du golfe ye? Non, non, nou pa konnen. Anh nou pa tande pale de bagay konsa. Lèske tout moun prè, anbake! Lame kolonbyèn nan li toujou fè anpil batay nan forè a. Prensipalman kont geriya ki fòme nan Rajeev. Fwa sa a, operasyon an se kont yon gwo gwoup ki trafikan dwòg nan peyi a. Sè le Clan du Golfe. Nan laboratwa sa yo fòme fèy kokayin. Gen anpil peyizan ki ap travay k ap touche kòb nan men gwoup sa yo. E nan chak laboratwa li gen plizyè gwo bandi ame ki ap veye eske li pa gen moun kap vini nan laboratwa yo. Li gen dè milye de laboratwa konsa ki nan tout Kolonbi. Wap twouve yo.
Hay miles de laboratorios como este. Bon mesye, m vle ke nou konn sa trè klè. Finalite a, mwen vle ke nou konnen, kijan pou ke nou kapab metrize moun sa yo lè nou kontre ansanm avèk yo nan tip de laboratwa sa yo, lè nou kwaze ansanm avèk yo nan laboratwa kote yo fè kokayin. Se sa k fè ke nou pase tan pou nou kapab antrene yo. Paske, nan laboratwa sa yo se pa sèlman bandi n ap twouve, kèk fwa nou ka twouve kèk pèsòn sivil ki ap travay nan yo. Depi anpil tan, Kolonèl Salye ap viv ansanm avèk yon sèl lide an tèt, pou ke l kapab kraze pi gwo gwoup ki ap transpòte sa ki rele kokayin nan peyi a, li pase anpil tan ap travay sou sa. Gwoup sa ki rele Le Clan du Golfe. E klan sa, l ap difisil pou yo kapab metrize l paske se yon klan ki fòme ansanm avèk tout te pran fòmasyon paramilitè. Gwoup militè sa yo ap antrene non sèlman pou yo kapab demantle katèl sa a e pou yo kapab demantle tout aktivite ki lye ansanm avèk yo ke yo finanse. Yonn nan prensipal objektif yo pou yo kapab kanpe sa ki rele tranzit imigran ki ap fè nan forè Darien an. Menm wout ke yo itilize pou yo travèse dwòg pou yo rantre ansanm avèl Panama, se nan menm wout sa imigran yo pase pou yo kapab rantre. Panama. Bagay la trè senp, se kijan l fèt. Imigran ki vle travèse a, l ap peye yon kòb a yon pasè e nan tou pa l li pral peye yon moun nan katèl bandi a pou ke yo kapab ba l lèse pase.
An koulis, li gen prè de 100 moun toutotou de Klan ki ap veye pou yo, e nenpòt sa yo ta va gen kòm yon sispisyon, Yo tou alète klan pou ke yo kapab met yo sou men yo.
Moun kap kòmande nan zòn yo la a, yo domine zòn nan, men ou pa ka wè yo.
Chèf yo rete nan yon zòn ke moun pa ka wè e yo viv de manyè klandestin. Ou pa ka wè yo e u vrè non yo e yo pa itilize vrè non yo. Ligeon ki te aksepte pou l te kapab fè yon entèvyou ansanm avèk li fè rankont nan ansanm avèk nou nan mitan lannwit e nan yon zòn ki trè sekirize. Èske Klan du Golf fè biznis ansanm avèk migran yo? Wi, sa fè anpil tan ke nou nan biznis nan avèk avèk migran yo. Wi mesye nou ba yo nou ba yo pasaj nan tèritwa pa nou yo pou ke yo ka kote ke nap opere. E se kijan biznis sa ap fonksyone? Li gen nan yo ki peye enpo pou pou chak grenn moun ki ap pase ansanm avèl pou ke nou kap kit yo pase nan wout nou an ou byen pou ke yo kapab pase nan chemen kote ki gen òganizasyon klan an. Imigran yo peye yon enpo epi yo asime tout risk ki genyen nan wout la. Li gen nan yo ki aksepte pou yo travèse wout sa yo pote anpil kokayin.
Nòmalman nou toujou bay yo antre 100 a 200 kilo nou bay chak gwoup imigran, nou pa ba yo plis ke sa. Paske m konnen a fè antre 7 a 8 jou nan forè a. Eske klan an gen moun nan forè a ki pou bay pasaj a migran sa yo? Wi wi wi wi byen si toujou gen yon moun de konfyans ki la pou ke l kapab repote nou kisa ki ap pase. Pase kisa ki ap pase si yonn nan pastè yo dezobeyi òd ou? Li deja konnen kisa ki kapab rive l, li konnen li kapab peye sa ansanm avèk vi l. M bòt an kawotchou sa ki nan pye Danilo a li konnen chak ti tou ki genyen nan forè Darien an. Danilo se non yon pasè ki gen 5 ane depi l ap travèse migran nan forè Darien an. Danilo fè tout entèvyou ansanm avèk nou li pa janm pwononse pawòl sa ki se Clan du Golfe. Li pase tout entèvyou a nou pa konn si se pou pè oubyen pou prekosyon li pa janm site mo sa. Men la eksplike nou klè kijan ke sitiyasyon an ye. Li genyen kèk òganizasyon, li genyen kèk gwoup ki ap siveye tout sa ki ap pase e ki touche pou sa. Yo touche pou chak migran, yo touche yon kantite lajan. E pastè a li menm, li aranje vwayaj la ansanm avèk migran e li peye yon enpo pou l kapab pase. Ou pa konnen kiyès w ap peye l, men ou peye l kanmenm. Li enposib pou ke w kapab konnen konbyen imigran ki pèdi lavi nan forè Darien an. Pa gen moun ki tounen pou yo kapab konte konbyen kò ki rete dèyè. Kò yo rete dèyè pou kò yo rete dèyè. E sa se agiman anpil pastè pouki yo kapab di w yo peye yo pouki yo kapab sove lavi. Se sa yo itilize kòm agiman pouki yo kapab jistifye pri yo pran nan travay la. Yo di yo touche pouki yo kapab sove lavi. Li enposib pouki yon moun ki pa gen yon gid ansanm avè l soti nan forè sa vivan. Si w nan forè a ou menm sèl, ou kapab. Pèdi byen fasil, ou kapab fè yon aksidan byen grav e ou kapab mouri byen fasil. Ou kapab mouri, si ou pa mouri de jan de mò sa yo, ou kapab mouri de grangou oubyen de dezidratasyon. Ou kapab mouri de dezidratasyon, ou kapab mouri grangou anndan forè a.
Majorie ansanm avèk Jean-Baptiste yo leve trè bonè. Se yon jou vrèman enpòtan pou fanmiy lan. Sa k ap espere yo se forè Darien an. Se pati ki pi danje nan sa yo pral travèse la. Se pati ki pi danje nan tout vrayaj ke yo pral fè a pou yo kapab rive Etazini.

Pò ki twouve lan zòn Nekokli a, li se pwen de depa pou ke yo kapab rive nan zòn ki rele Kapurgana. Yo bezwen pou yo kapab navige 2 zèd tan sou lanmè a epi y ap rive nan Pòt Darien. Nou leve chaj yo genyen. Epi nou make l, yo achte tikè yo, e sila yo ki posede yon otorizasyon, ansanm avèk nimewo paspò yo, ansanm avèk nimewo migrasyon yo. Li gen kèk jou, nan yon sèl jounen an, nou gen plis ke 700 ki pase. Nan yon sèl jou. Migran yo kapab vwayaje san pwoblèm nan bato touristik yo, sèlman yo bezwen posede yon. Yon otorizasyon ke gouvènman an bay pou ke yo kapab fè 15 jou nan peyi an. Nan 15 jou sa a pou yo kapab fè tout mwayen pou ke yo kapab ale nan zòn yo prale an. Li gen kèk Afriken se jodi a ki ap dekouvri lanmè paske li gen zòn an Afrik yo pa janm wè lanmè devan je yo. E se premye jou tou ke yo mete sa k rele yon jilèt sovtaj. E se menm sitiyasyon an tou pou Majori. Se premye vwayaj Majori ansanm avèk Jan ansanm avèk de pitit li yo nan bato. Èske nou gen yon ide kijan ke nou kapab rantre nan Darien an? Pou moman nap pale la a, bon mwen pa gen yon ide kijan nou pral antre men mwen konnen ke nou anpil ki pral rantre a sa fè ke mwen panse ke nou se plizyè ki pral rantre a men jiska prezan m pa gen yon ide de kijan nou pral rantre. Eske nou pale oubyen kontakte ansanm avèk yon pasè pou mennen nou kote nou prale a deja oubyen Non non non nou pa te nou pa te kontakte okenn pasè. Bay yon gwo souflèt de reyalite a migran yo de kisa ki ap tann yo. Anpil nan yo gentan parèt fatige, malgre yo ponkò menm depoze pye yo devan forè a. Rachel Romeo se yonn nan gad kot ki ap travay pou Kolonbi, li gen zye li toujou pre pou l ap gade kote y ap soti paske nan zòn sa li gen anpil bato imigran ki toujou ap pase ladan l. Yon seri de bato ki chaje ansanm avèk imigran. Nou konn rankontre ansanm avèk kèk bato ki chaje ansanm avèk imigran, anpil fwa yo gen twòp moun nan yo, kèk lè yo konn gen, yo konn fèt pou 30 moun epi ou konn wè li genyen 50, 60 jiska double de kantite moun ke l ka pran. Bonjou nou se yon inite nan ame nasyonal la nou soti kolonbi se kiyès nou ye se kiyès nou ye kote nou prale mèsi mèsi mèsi kote nou soti konbyen tan nou gen nou gen la konbyen tan nou gen la nou gen nou grangou nou gen timoun yo vòlè telefòn yo vòlè tout bagay.
Lame a konnen konbyen moun ke l sove men l pa konnen konbyen moun ki disparèt nan lanmè a. Li gen 1 an ki ap viv ozanviwon zòn ki rele Karapurgana ke yo rankontre 19 kadav nan kot yo, tou pre lanmè yo. Yon bato ki te genyen 30 migran ladann li chavire ansanm avèk 30 migran.

Depi nan pò a moun ki ap anbake yo kapab wè. Yo kapab wè forè a ki tou piti e ki ap grandi grandi tout tan yo ap avanse pi pre l. Zanmi m se isit zanmi m, zanmi m isit. Fatige e demi dòmi e kounye a la migran yo kapab di wi kounye a nou devan pòt Foray Darien an.
Nan pwen sa a se dènye kote yo pral rankontre ansanm avèk otorite kolonbyèn yo.
Se dènye kote ke yo ap montre otorizasyon ke yo genyen pou yo kapab rete sou tè Kolonbi a. Apati de kounye a, fiti yo twouve yo nan men pasè yo.
Epa sa yo gentan la nan pò a yo la pou yo kapab vin negosye ansanm avèk yo. Yo pran gwoup la yo trennen yo nan yon zòn ki akote anndan vil Kadpolgana. Se la ke yo pral negosye pri vwayaj la pral fèt ansanm avèk yo. Se pasan yo ki pral konnen ki kote yo pral pale e konbyen yap gen pou yo peye.

Sa ki fatige yo, kanpe pou nou kapab tann lòt la pou ke l kapab rekipere l. Nou pa kapab dispèse, paske forè a se yon kote ki trè danjre.
Migran yo ap mache, epi yo fè yon silans absoli.
Silans ke yo fè a, se yon fidèl entèpretasyon de tout pè ke yo genyen ansanm avèk tout dout ke yo genyen. E yo tout ki nan wout la konnen, fiti ke y'ap reve a, li pa nan men yo. Yo konnen rèv sa ki nan tèt yo a, li kapab transfòme an kèlke segond an kochma.
Jiskaprezan tè a plen e gwoup la ap mache ansanm.
Yo tout gen yon distans ki trè prudan antre yo.
Malèt yo, valiz yo, yo tout. Anpil nan migran yo gentan gen nan tèt yo ke kote yo pral travèse forè a, yo gentan kòmanse travèse l. Epoutan kote yo pral avè yo a se yon kote yo pral avèk yo apa pou yo kapab al fè pri vwayaj la ansanm avèk yo.
Pral pale ansanm avèk yo de konbyen sa pral koute yo pral dèyè yon rèv ameriken.

Gen nan yo ki pwofite nan moman ke yo pran poz la pou ke yo kapab mete yon ti manje nan vant yo avan ke yo pran long vwayaj sa ke yo pral fè nan forè an. Li gen nan yo ki pwofite nan menm moman sa pou yo retire tout bagay yo genyen yo sispèk ki pa enpòtan ki k pral enpeche yo mache nan forè an. An nou mande yo 50 dola pou ke nou kapab wè sa fè. Nou sa ki rete yo, n ap konfye nan yo. Èske w konprann mwen?

Premye twonpri nan men pastè yo. Paske li enposib pou ke ou kapab travèse forè sa nan yon jou. E pastè yo fè ou kwè ou pral travèse l nan yon sèl jou.
Pou pi piti, y ap pran yon semèn. E li kapab pran kèlk jou anplis si gwoup la genyen timoun ladan l. Ayisyen yo gentan panse sa, yo di. Nou vle ke ou desann nan pri a pou nou. Nou bezwen ke ou desann nan pri a. E Viktò pa wè lòt opsyon pou ke l kapab fè sa. Yo se yon mafya, si nou pa konpòte nou byen, se yon mafya ki pral mete montre nou la, lavi nou se nan men yo l ye, si nou pa konpòte nou byen. Yo ka pale avè nou nan move chemen, nou pa konnen. E anplis de sa, si nou byen konpòte nou, yo pa ka vin vyole medam yo, yo pa ka fè timoun yo anyen. Se pwoteksyon ke n ap chèche.

Peye epi pase.
Nou se 12 moun. Sa vle di li gen la 240 dola.
Non li gen 2 moun la ki bay 20 dola yo chak. Paske yo pa genyen, lè nou rive nan lòt kote a la se nou ki pral mete ansanm pou ke nou kapab fè yo pase.
16 la li ta dwe 240 men kounya la ou pral resevra 220
e alafen yo chak te rantre men nan pòch chak 50 dola ke yon pasè resevwa li gen 35 dola ki pou klan kap jere raje a ladan. Chak 50 dola li resevwa, li gen 50 dola ki pou gwoup k ap jere forè a ladan l. Ok, ou pwomèt nou w a pral ansanm avèk nou jiskaske nou rive kote nou pral rive an. Sa se yonn. E dezyèm nan, li gen anpil moun ki mache ansanm avèk timoun ki piti. E moun sa yo p ap ka kouri nan chemen an. Mwen pa ta renmen ke li gen yonn ki ale epi li kite lòt yo dèyè. Non non non jan w mache se konsa nap mache tou non pa gen pwoblèm ok pa gen pwoblèm e sèlman lè yo fin peye yap kòmanse mache.

Yo toujou ap retire nan sa ke yo te pòte. Paske de tanzantan yo vin santi bagay yo ap pi lou nan do yo. Bota, bota, bota. Mucho peso.
M ta pran bala nan men.
Yo soti nan Men seke te ma wap pran. Pandan nan wout la, yo rankontre ansanm avèk kèk moun ki soti nan peyi Bengladèch. Pandan y ap mache pa gen moun ki pale.
Men jan w wè figi yo, jan y ap mache, ou gentan konprann tout bagay.
Forè a pa tann pyès moun.
E premye moun ki dekouraje, se Majori ansanm avèk fanmi l. Jean chavire tout bagay yo li pa konnen kiyès poul gade e kiyès poul jete.
Li gen yonn nan pasè yo ki bò kote l k ap gade sa k ap pase. Anpil rad, anpil rad. Ou dwe pote manje, ou pote twòp rad, twòp rad. Ou pa dwe pote tout rad sa yo paske ou deja konnen nan wout ou pral jete yo. Mpit la ap kriye, l ap kriye.
Pandan Majori ap tann nan, li santi se yon etènite ki ap pase.
L ap gade ki distans ki separe l ansanm avèk gwoup sa ke l te deplase ansanm avèk li an. Ann ale!
Jan avanse ansanm avèk yon sèl malèt.
Ti zeli lè a. E alafen li tounen e l peye pastè a pou ke l kapab pote malèt la pou li.
E Majori ansanm avèk lòt timoun yo, yo kontinye ap mache.
Anvan zot la m tou ba yo pi gwo pote twòp bagay. Yo pa lo fò tande. Anfen banm bebe.
Forè a li menm li pa gen okenn pitye pou santiman.
E se konsa li gen kèk timoun ki rete sèl. E timoun sa yo ki afwonte forè a san yo pa konnen ki kote paran yo te rete nan wout la.

Los Coyotes Pasè yo mache akote moun ki gen gwo valiz ki lou, ki pote anpil chay, paske yo konnen, yo yon kote nan wout la wap gen pou w dekouraje kanmenm e lè sa a, yo pral mande w kòb pouki yo kapab pote l pou ou.
Yo konnen to ou ta, ou pral frakase nan wout la e lè sa a, yo pral ofri tèt yo pouki yo kapab pote l pou ou, lè sa a se pri yo pral fè ansanm avè w pouki yo kapab ede w pote chaj ou yo. M ap pote pitit la pou nou. N ap bay mwen ven dola. Ven dola m ap pote l. Ven dola m ap pote l. Ki jan ou negosye ansanm avèk migran yo pou ke ou kapab pote bay yo pou yo? Gen kèk fwa yo di m yo genyen di dola epi mwen menm mwen di yo. Yo di mwen pote valiz sa a jisk anwo pou mwen. Epi mwen ale e mwen ede yo. Sila yo ki pote chaj yo, yo deklare ke yo menm yo pa pasè. Yo menm yo se potè, se pote yo pote sèlman.
Kiben yo menm yo reyisi kenbe rit la, yo mache jiskaske yo rive nan kote yo te mete yo pou ke yo kapab pran premye poz yo. Yo pa janm detache de gwoup la yon moman. Men Majori ansanm avèk fanmi li yo oblije ap pase lòt chemen kwaze pou ke yo kapab fè wout la. Men kounya la se ti pitit gason li an ki rele Jozafa ki ap tante pou ke yo kapab konsole l.
quien intenta consolar a su madre.
Malgre tout pèn ki genyen, fanmi ayisyèn nan li repran mach la ankò. E pou yon lòt enstan ankò, Jozafa vin twouve l sèl nan wout la ankò.
E pi devan li gen premye gwoup la ki te gentan rive nan pwen pou ke yo kapab pran poz yo. Nou te ka sajite ou konnen ke konnen mond nan vrèman vrèman gwo, vrèman gwo. Men ou konnen, yon ti kras fatige. Men nou gen fòk nou fòk nou kontinye men malgre tou fòk nou kontinye. Ou kapab wè se vrèman ajite, ou kapab wè timoun yo yo vrèman yo vrèman fatige, ajite. Yo mache ansanm avèk anpil tansyon e ou kapab remake kijan sa te sa te vrèman. Vrèman di. Kòman w ye? Mwen vrèman ajite, mwen vrèman, mwen vrèman fatige. E, men ou konnen? E, apre tou, fòk ke nou, fòk ke nou kontinye wout la. Èske ou santi ou gen yon kapasite pou ke ou kapab kontinye? E, mwen kwè ke m ap rive e mwen ap reyisi. Nan kous sa pou ke ou kapab siviv la, li genyen venkè e li genyen venki. Chak pa yo fè, se yon etènite li ye pou Majori. Sèlman èd yon zanmi ayisyen ki ede l rive nan premye pwen de repo a. Marjorie travèse 6 peyi depi nan lè ke l te soti Ayiti pou rive kote l ye la. Li sibi atak ansanm avèk vòl e anpil lòt bagay ankò men li pa t janm rive dekouraje menm jan ke forè daryen sa dekouraje l nan moman sa. Jan Kelly ap agonize. Sa pat pase inapèsi devan pasè yo ki tap wè jan Kelly tap agonize.
Ou menm ansanm avèk madanm ou, nou dwe retounen. Èske ou tande m? Madanm ou pa an bòn sante. Talè a, li sot moute yon ti mòn piti, ou wè ke li pa ka sipòte, li pa ka respire. E kounye a nou pral moute yon mòn ki pi wo, si ke l moute, li ka pa viv, li ka pa fin moute mòn nan, li ka mouri. Majori reve kalme pitit li ki tap kriye, men jiska prezan li poko konnen si vwayaj li a tèmine la kote l rive an.
Lòske mwen retounen, n ap peye otèl, manje, pou ke ou kapab tounen. Ou kapab mande fanmi ou kolaborasyon, ou kapab mande yo èd pou ke ou kapab jwenn lajan pou ke ou kapab kontinye. Mwen kwè ke lap pi bon pa lap pi bon pou madanm ou. Eske ou tande m? M pap pran responsablite pou ke m kapab mache ansanm avè l jan li ye la pou ke m kapab ale ansanm avè l. Kòman ou ye? Eske ou vle kontinye oubyen eske ou vle tounen? Eske ou santi ou gen fòs pou w tounen oubyen eske wap rete? Ou vle tounen?

Forè sa a se yon mond de kontrast. Tout fiti ke Marjorie tap imajine yo, nan yon sèl jou yo tout pati tankou lafimen. Men Kiben yo ansanm avèk lòt moun yo, yo kenbe pye yo fèm pou ke yo kapab kontinye. Yo kenbe pa fèm yo, se paske yo konnen rèv ke yo genyen pou ke yo kapab rive Ozetazini an, li pi fò pase forè sa a ki parèt enpenetrab. Temwanyaj vivan yo genyen de vi e de mò, tout sa ke yo pase anndan forè sa ki rele Forè Darien an.